Men mwen madam. Oh! M pa konprann jan w abiye andedan kay la, jan w abiye la, se nèg lan bezwen pran nan men m k ap peye bil yo pou mwen, gad jan w sèvant ratchè, fèmen se, kòman sèvant la abiye andedan kay la la a? Oh! Non madam, m pa t ap janm vin la pou m pran mari w, bon se bi w ap fè pou mwen vin chèche lavi pou m okipe fanmi m andedan, m pa t ap janm fè sa madam. Non ma chè, ou pa bezwen menm di anyen a, jan w ye a la m tou deja wè se nèg la w vin pran nan men m. Ou pa ka sèvant pou w abiye konsa. Men rad sa yo la, e pou clean rad yo la ban mwen. Pe pou clean rad yo. Wed kanpe la w pa fanyen abiye toutouni la. Oh, apa mwen krèm farin fa white mwen an prèske fini mwen wap grimèl nan kay la, e li wap use la? Non madame, m pa tap janm manyen afè w. Sa w pa, bon men krèm farin fa a demi w di w pa tap manyen l? Non madame, li pa janm manyen. Enben clean kay la la ban mwen. Enben ok madame. Pa jou madanm nan pase nenpòt 3 a 4 fwa yn fwa. Chak semèn la youn diferan. Apre sa wap tande mwen kap sèvi a fèl. Gade menm manje l manje. Tout bagay. Mennen. Tout bagay sa fè nèg lan toujou ap pale. Mennen. Mennen wi. Tout sa wap mal lave. Manje pou nèg li. Mennen. Rad nèg li k pou lave? Menmenm. Kalson nèg li k pou lave? Menmenm. Psssss. Kabann li dòmi avèk nèg li leswa, lè m vin la nan maten, se menmenm. Twòp bagay. Fanm salòp pa pou. Oh. Yo menm sa lè yo pran nèg yo nan men yo ap tande. Yo pral manje sesi yo pral manje. Ou pa pran èk seri pou nèg nan rete avè w. An èk seri. Bon lè patron pa la li toujou nan lari alo el plen nèg nan lari ap gen pòpòz bon fanm yo e menm sim pat bezwen travay m pata ret la lajan m bezwen fanmi an m vle ede men tout mèd li tout afè li sou kabann nan li pa dat patron an achte ti aypad la pou li men tout bagay kote l domi kote l manje se la l kite yo li gen sèvan.
Hey! Oh! Koman poutchi tèt bè an anlè konsa? Hey! Enben e nèg la vin pran nan menm vre andedan kay la? Bon madam kabann nan gwo se moute pou m moute sou li pou mwen ranje li. Non machè, si se te nèg la ki tap parèt la a, konsa li tap wè tèt bè an anlè kabann nan la a? Bon poko, lè map vini la a, e bougonnen m tande wap bougonnen konsa anndan poutèt yon ti travay wap fè?
Ah non madame m pa tap bon konnen m pa tap menm pale menm e travay mwen m tap fè. M ta swete sa. Henriette! M panse w te ret nan chanm nan toujou wi. Henriette lè w rive nan kitchen nan fè manje a mesye a preske vini wè lè a. Ok. Gade sel, gade sel. Hmm. Ban moute sou farin faway ki mba lache krem pou mpase sou mwen. Oh, gade bel rad. He, janm bezwal non podi la. Vandredi si Dye vle pou m al nan yon party nan Tequila Station nan banm alòde rad humm bèl rad sa yo wi sèl Enio Star ki gen yo hee banm antre nan chanm nan ma al shopping heehee ooh.

Lè lè lap reponn mwen li fèm konnen ke se mwen kap bal pwoblèm anndan kay la. Hehe!
Ebyen, wap vin bat mwen nan kay la pou Henriette lan? Henriette se travay lap travay avè nou la, ou pa gen dwa pou vin pale avèm konsa pou Henriette. Men pa paske lap e travay lap travay pou pou wap maltretel konsa. Kisam di madanm nan? Mwen jwenn li pandje dèyèl anndan kay la, mwen di marim nan kay la gon jan poul ranje kòl. Ou pa konn lave, ou pa konn pase, ou pa konn fè anyen.

Oh! M ale ta kay wa. Eben, nou te deja plase sou mwen andedan kay la la? M t, m kite kay wa. M kite l. M ap kite kay sa. Hey!
Hey! Depi lè sèvant lan vin anndan kay la, se mete ti bout pantalon, ti tèt kilòt, mache toutouni andedan kay la. Fò m te deja wè se a nèg la l te Bon kisa m pral fè jezi. Manman m te pale manman m te dim aprann fè manje nèg la ale.